Yap a konbyen?
33 an. Ooh. Ah ouais, je moun nan blaze an ba.
A kisa? Pa vre cheri, pa yon vye kòmantè la. Yap toujou fè tèt nan gwo. Yeah, fò nou trip sou bon cheri, si w pa trip avè nou la a kiyès pou nou pral trip? Ou pral nan vilaj de Dieu wal bay trip sou men ale non. E la pou n trip wi, nan lanmou ak respè. Èske w konprann cheri? Yeah, anmwey nap big up tout moun Dèlma 33 la. Map big up tout moun delma 33 ki branche zòn pam blòk pam konprann Ou te rete la? tout yeah se la m soti nèg delma 33 nèg rue jacques premier Ok ou menm ki blòk ou soti nan delma Hum silo oh silo lakayanm bon bagay bon bagay konsèl nou ye. Ok cheri bon ann kite bagay zòn nan pou n antre nan bagay ki pi enpòtan. De seri de bagay ki ka itil nou. Èske ou konprann? De seri de bagay ki ka fè nou kè nou kontan, ki ka met lajwa nan kè nou. Premye kesyon li trè senp, e pa yon bagay tankou ou pral wont reponn, se pa yon bagay kòmsi ou pa ka reponn, se yon bagay nenpòt moun ka reponn la. Èske ou konprann? Sa vle di, m oblije pale avè w konsa, n ap kòmanse, n ap kòmanse pale. Ou ti jan. Konprann? Ki kilòt ki sou w la?
Tanga.
Tanga. Ok. Ki koulè l?
Gri m kwè. Gri.
Ok. Eske se kilòt prefere w oubyen ou renmen panta oubyen ve?

Tout pwoblèm nèt. Aswa la map tou aprann ou sa cheri. Nenpòt sa nou nenpòt sa ou bezwen nan lavi an ou bezwen fèl fòk ou fèl cheri. Peu importe. Mwayen di baw. Nenpòt janl ye a la cheri. Gade nan kay la la nap jwenn yon solisyon em kwè nan ou. Ok cheri. Ann avanse. Mezanmi voye kado pou oh pou madanm nan mwen non mezanmi. Voye voye ti bagay pou fè ti kèl kontan ou konprann. Yeah m kwè nan ou cheri map tann ou mon amour map tann ou.
Sa fon ti elwanye ou.

Uhmm. Kote wap viv?
Ayiti. Non just reponn.
Ou te reponn mwen deja men just reponn.
Ayiti. Ou sou pa kwè m. Mwen desann live lan cheri.
Mèsi anpil. M te kontan, m te kontan pale avè w ok cheri. Mèsi anpil. M wè nou pa nan janm alèz avè w nan lavi m. Nan nenpòt mond lan. Nan nenpòt kote.
Ok, m ap reponn ou. M ap reponn ou. Ou ap viv. Se Dorine mwen ye. Cheri ou pa renmen ban, ou pa renmen manti an non doudou. Pou sa la m alèz avèw wap brize kèm konsa. Se Dorine mwen ye, m pa ban manti non.
Nou pa fè sa cheri. Nou pa kòmanse yon konvèsasyon nan manti. Ayiti mwen menm tou fò m ta bon manti. Pou m santi m alèz. Mèt bon manti pou n fè egal ego. Absoliman. Banm youn.
Fontèn ou trè piti.

Nan ki sans? Tankou, aktyèman la, si w t ap kite yon gason antre nan vi w, ki jan gason sa a ta sipoze. Nan sans fizikman oubyen? Wi, fizik, fizik, fizik. Mwen renmen bel gason.
Ok.
And then. Hum. Fòl pa twò sexy.
Ok.
Like a peu prè menm jan avè w. Ok. Euh mwen menm nèg wo, m pa renmen moun kout, ase m kout deja.
Ok. Donk.

Backshot. Backshot Shit pandan pandan w di sa m m gentan konnen w gon bèl backshot pase m sot wè sot wè kuis lan la m wè jan kuis ou kòmsi ou gen vyann menn tankou backshot la lè w ap bay yon backshot ou souke ou konprann ou tranble li gen vyann èske w konprann Epi sa pou mwen Epi sa m renmen l Yeah m renmen l tou se poutèt sa m renmen w wè m renmen paw la.
Ou pa menm wèm nan pozisyon reyim ap nan. Oh chere imajinasyon m e nan imajinasyon m tout bagay la fèt wi depi m gentan imajine yon jan jan li a e konsa li ye depi wè m di w gen bèl bak chat cheri ou gentan konnen m imajine w devan m nan la toutouni nan w bak chat ou aktyèlman la m ap gade w toutouni nan bak chat la.
Waww sa w wè dekri m. M wè 2 gwo bout kwis. Epi m wè koko a sot pa devan l vire pa dèyè. Epi bout vyann. Èske w konprann? Epi chak tan m di w fwontyè a vanse, bout a fè prrr. Èske w konprann? Ou konnen gen vyann. A, byen bagay cheri. Ou wè m byen pandje. Yeah, byen pandje. Ou byen desann do a, ou konprann? Jan m renmen l lan.

Ni youn ni lòt. An, an, n zanmi non. Ou, ou pa zanmi m pou n tankou n.
Zanmi w m vle, pa plis ke sa. Pase m ta renmen, m ta, m ta renmen gen yon zanmi tankou w pou n rive, pou n rive nan yon moman pou nou tèlman fè lòt konfyans. Tankou mwen menm avè w, m ta renmen pou nou zanmi, pou n rive nan yon moman pou n ap dòmi sou menm kabann toutouni. pou n koke lòt, pou n ap dòmi trankil, anyen pa pase. Se de jan e jan de zanmi sa. W ap konsidere m tankou ti sè w lè sa a? Non, ou pa oblije ti sè m. Ban m di w, w ap zanmi m. Ay di, m rive nan yon moman m ap tèlman fè w konfyans, ou pap ka fè m anyen. Mwen menm tou, m pap ka fè w anyen.
Li pa bon, w ap manyen m kanmenm. Non, Sherby, nòmal. Ou pa t ka kenbe. M ap dòmi ak zanmi m, m koke zanmi m. Bon m koke zanmi m, m trankil a zanmi men e pa kòmsi m pral eseye manyen zanmi m. Si m manyen w se kadejak li ye. Èske w konprann? Ou wè jan m fè kwasman an? Ou pa bezwen manyen m. Ou pral anvi manyen m. E sa pwoblèm nan an ye. Ou pral anvi manyen m. Ban m di w, w ap manyen m tou ou menm? Èske w ap manyen m tou? Humm. A men pou sa ou menm ou p ap manyen m e mwen menm? E mwen menm ki t ap manyen w? Ou pa fè sa cheri. Pase m konnen w pap ka reziste tou. Cheri kòman m ap ka reziste a. Petèt m ka reziste w men w pap ka reziste m. Ban m di w cheri, ban m di w cheri. M pap al gade kò w. M pap al gade kò w. M pap al pran plezi nan kò w pou m ta reflechi sou w. Se yon bawon dra n ap ye. E pa kòmsi m pa al gad kò w m ap eseye imajine. M a zanmi m. Nou just kouche epi m trankil a zanmi m. Anba dra a chalè kò m ap fè w pa ka reziste. Non cheri, n ap gen klimatize kote n ap ye a. Non Airbnb nap ye bò lakay wa. Fòm kòm fòm kòm ak fòm ak. Cheri banm di w ok ok ok banm di w bagay. Ap kole m pa renmen sa non. Fòm kòm ak fòm ak a distans.
Ason ap kole. Bon jan ap kole a konsa nap kole sou kabann nan ou konprann. Zanmitay best friend nou nou kole kò nou ansanm nou trankil. Kasou ap kole timoun nap ple.
Ok e kounya.
Yeah on ti jan on ti jan wi. Yeah m tande w wi. Sa vle di nou tap just nan yon sèl chanm gad ti netflix 2 zanmi kap chill. San pwoblèm! Sa vle di ou pa ka ou pa ka dòmi ansanm avèk yon zanmi gason? Ah entènèt li pa bon.